Men gwo atis Ayiti ya, atis debò, tout tan, pa gen manti. Premye janvye, nan fè bel aktivite avèk ti moun yo pou n fè kè yo kontan, nou montre yo gen moun ki sansib pou yo. Se pa lòt bò sèlman ki ka fè pou yo, nou menm Ayisyen n ka pa fè pou yo tou. Koman ou rele zanmi?
Michel Noé Michel Noé? Nou pral montre ti moun sa yo fè bèl pentu Avèk gwo atis sa a Atis de bò Kèk braslè

Epa bagay blof non sa ye bagay la moun nan ap fèl pou tout bon epa kout kamera non bon atis ayisyen k la atis nòmal. Edme jeles atis la se de bò toujou konsa. Oh Bonjou oh mèsi mèsi mèsi ok sante kouraje oh nou ka fè yon ti pale avèw bon pou premye janvye a. Nou gen tout timoun sa yo ansanm avè nou. Ok oh filme mwen. Se koman nan kon? Mesye Bernard Henry. Nou gen mesye Bernard Henry avè nou nan sant dakèy de Kafou. Gwo moun kap fè travay tout bon. E nou gen timoun sa yo la. Nou pral fè tout sa n kapab pou nou jwenn sipò pou yo. E nou pa vin di ke nou pral chèche sipò pou yo. Se pran nou pral pran men nou pral mande. Mande pran tan. Pafwa yo ap di anpil nan nou menm. Lè nou vle fè, nou bay manti, nou mete vès sou nou, nou vin parèt kòm yon moun ki anwo, e pandan setan nou pa anyen. Retire vès sa a sou mwen. Retire soulye sa a ki nan pye m nan. M menm jan avèk timoun sa yo k ap chèche a. Chans mwen genyen e paske mwen menm m al travay. Enben, mwen menm, se menm estrikti sa a, kòm Bondye te ban m chans, li voye m nan yon gran peyi, kote ke m ka gen yon ti chans pase yo, m al travay, menm nou menm tou ki Ozetazini, nou ka ankadre timoun sa yo. Yo pa, mwen menm m pa anyen pase yo. Gade timoun sa, demen si Dye vel ka, li ka, li ka prezidan peyi a. Mwen menm ki gen chans m al lòt bò, m gen la pa anyen devan l. Pou jou kou jodi a m gen la vin la, se nan ofis li m ale. Men si nou kanpe avè yo, nou ede yo, se pa blan sèlman k pou chita pou l fè pou nou. Se pa, e pa etranje sèlman k ka chita. pou l fè. M fè ap m di mèsi avèk legliz katolik, legliz potestan, legliz pannkotis. Kèlkeswa legliz la, sa se misyon nou pou n fè travay Granmèt la. Mwen menm, m gen pou m vin kot nou tout. Chak grenn moun mwen mande èd ki pa sipòte m, m konnen yo pa kapab wi men nan mezi ke m mande yo a, yo ta ede mwen, m ap vini, m ap pale sou non yo. E mwen menm tou si m mande ou legliz li pa sipòte m tou, m pral nan m ap al nan piblik m ap al piblikman m ap di men nan tèl legliz m al mande èd ki pa ede m paske m konnen nou tout ka sipòte e pa sèl li menm non nou gon pakèt nou gon pakèt timoun ke nou menm nou kapab ankadre nou pa vin fè enteresan ni vin vòlè imaj ni pou n al fè dyòlè pou nou di n ap fè pou yo epi nou pa fè si mwen menm Ody Alexandre François. M pa fè pou ti moun sa yo. Gade ou gade ou gade ou gade ou flannèk la. Gade ou bèl ti gason k la. Gason flannèk. Gade. Ti moun sa yo ka vin ou gwo foutbolè. Si nou gen moun ki gen konsyans. Gade wotò jèn gason. Hein? Li parèt endikape. Ok? Men pandan li endikape, gen anpil bagay li ka fè. Hein? Nou te gen dwa pran li nou fè l jwe avèk lòt ti moun sa yo. Ede timoun sa yo. Plen lòt bagay li ka fè ozetazini. Edikafe a, nou ba l valè. Isit nan peyi pa nou, nou devalorize yo. Enben se sa nou menm n ap chèche pou chanjman. Nan sant dakèy, si tout fwa nou gen legliz, nou gen lòt moun nan lòt òganizasyon ki ta gen konsyans ki vle kanpe ansanm avèk mwen menm, Odip, Aleksann Franswa, n ap fè anpil pou yo. Nou pral fè yon pale avèk Mesye Henry Bernard ki sèvis entandan ki vrèman an chaje avèk ti moun sa yo. La pral di nou ti mo.
Bon, sa m kab di nan tout sa k pase yo, e n kab di mwa dout la. Ane 2021 an se yon ane de dilèm pou sant la. Men nan priye nou, nan priye vyèj la, nan priye tout moun nou konnen ki ka ede nou, nan priye vyèj Bondye, priye tout moun ki ka ou kòm valè moun, nou jwenn de twa moun ki ede nou. Lè n pran Odi Franswa, lè n pran e Delison, lè n pran mè Charite, ke m pa janm sispann pale de yo. Paske yo ban n anpil sipò, anpil, anpil, anpil sipò a timoun yo. Nou di Bondye beni yo, Bondye beni antouraj yo. E legliz pwotestan, e tout moun kontribye ki ban nou rad. Ki ban nou matla? Depi 2019 pat gen matla pou timoun yo dòmi. Nou tap dòmi atè nan pifra fwa. Monchè nou fè yon priyè. Nou reyini, nou vote tout moun. Tout moun vin di yo vin priye ak timoun yo. Vin priye. Bondye fè gras la desann. E gras la desann tout bon vre. Lè n pran Mavinsky, gwoup 109 la, Chevalier, tout moun sa yo ki kontribye. Au mépris de l'État Haïtien. ou de touve nou se plis de 16 anfan ki so de zayisyen demen ki ka se vi peyi a. Yo di a nou viktim. Lè na pwè sa ka pase matisan. Nou gen nan jèn nou yo ki ale nan bay sa yo. Sa ki pa ale, sa gen santiman. Ki pa ale. Men yo te ka la. Nou gen de jèn, pli ke 93 jèn, ki riske la vi chak mati kap de 4 ou di maten, kap ale nan lè nan atelier nan Moskou. Men ki fè fas a moun ki ame yo. Pou ki sa? Papo yo pa gen mwayen. Nou mande tout moun, jan Audrey François te di la, ki gen volonte, ann wè si nou ka mete atelye a pou timoun yo la. Pou nou pa voye yo jis lavil. Nou bezwen mizik, nou bezwen mekanik, nou bezwen seramik, nou bezwen tayè. Tout bagay sa yo te la. Jodi a kay la tounen yon bèl kay, men ofon se lipokrizi. Se lipokrizi. Ann sispann konbat lipokrizi. Timoun yo vle viv. Gen kay de kay manman yo ki fin aprann metye yo oblije tounen la ankò. Poukisa? Ann wè si n ka pa rele yo ba yon fo pou yo jere paske n gen de talan la. Nou gen anpil anpil talan la. Nou gen studio mizik la nou fèmen l poukisa? Pou mepri leta. Anplwaye yo gen plis de 3 zan san salè, pa de bonis, 5 an san bonis. Poukisa? E pa gen pa gen. Moun yo pa mwen dèyè. Lè n gade moun kwizin yo, moun biyandri yo, akonpayatè, sekirite, yo fè 365 jou y ap rann sèvis a timoun yo. Yo pa dekouraje. Nou di yo mèsi. San sa pa gen direksyon. Pou ki sa? Se pase an di, se pase tout moun gen volonte ki la mèt ke sa ka fonksyone. Mesye, ou di Franswa. E n di tout moun ki patisipe nou. E m pa bliye mesye, Madam Claire, Duvernay, m pa bliye Mesye Pierre César, tout moun sa yo m di yo mèsi, legliz katolik, legliz advantis, m di chapo ba pou yo, m di shalom pou yo. E shalom sa m di yo lan two fon di kè yo, e lan two fon de Bondye asepte l, e Bondye ap beni nou. Pa dekouraje, tou pote n sipò pou timoun yo. Nou bezwen dra, nou bezwen ouvri atelye pou nou. Nou gen moun gen volonte, nou bezwen ouvri studio mizik lan. Nou gen yon dèlko ki bloke pou yon pyès. Madam Craint di, nan peu de tan, dam nan fè 10 jès travay nan sant lan. Tout travay ke moun yo te inyore, yo te di yo pa kab fè. E di François, m di w sa ankò, si n te wè w lontan, gen anpil bagay ki tap fèt. Jodi a gen yon play ki vin la sou de père de famille. Sa m mande leta ayisyen, pa di granmoun yo tounen timoun kounya. Tout granmoun yo t granmoun. Tout moun ki la, se sou de pè de fami. M ka yon selibatè, men sou pè de fami m ye. Lè m asepte jere tout jèn sa yo, m asepte sakrifye vi m, e tandot moun, pou timoun sa yo gen bonè. M ap pran mi salud. E m ap tou, m ap toujou di, se la charite yo. Mèsi. Kèk fwa timoun yo konn pwoblèm, m di mè apre sa, mè ospitalize yo, ba yo medikaman, li fon semèn. Annik vini, chak mèkredi, timoun yo gen espwa, ke semèn ka pote yon vyann pou yo. Mesye, mande ministè afè sosyal, minis lan ki la aktyèlman, lajan sant dakèy la bay li, lajan anplwaye bay li, lajan fonksyònman sant lan bay li, nou pa ka nan mande, nou pa vle pou n voye timoun yo nan lari pou 2022 ankò, pou y al dèbwa. Gras! Mizèrikòd! Mizèrikòd ase! Gras!

Duvalier mwen ta vini pran ti moun yo. Bèna map pran majistra, map pran tout moun. Wi moun yo vini. Men yo pa asiste ti moun yo vrèman. Mwen mesi atè.
Avan nou klotire, m vle di mèsi avèk ou ou bon konpatriyòt Junior Dò ki toujou kanpe ansanm avè m depi m antre an Ayiti. Se gras a li menm ki fè m vin dekouvri plas sa a. Se gras a li menm ki fè m vin antre. Pou nou tou mete ansanm pou nou vin patisipe pou nou ta menm fè ti aktivite sa pou nou bay soup avèk de twa ti moun andan. Bagay yo pa gwo, men nou mande moun ki gen konsyans, moun ki gen volonte, kanpe ansanm avèk nou pou nou kapab fè travay ki plis. Sa m ta vle, mesaj m ta vle voye pou sitou nan zòn Matisan ki bloke, ki vreman demobilize peyi nou. M ta swete pou tout mesye sa yo nan moman sa a, pou yo panse soup sa a n ap bwè a jodi a, se nou tout ki te met tèt nou ansanm pou nou te bwè soup la. an patenarya, sa vle di frè avèk frè. Se pa t avèk etranje n t ap bwè l. Jounen jodi a, nou divize, nou pa ka desann lavil, gen anpil moun ki pa ka jwenn yon ti kola pou yo bwè. Chak machin ki pase, yo kidnape l, chak moun ki pase, yo tiye yo. Gen yon dam ki t apral marye 24 desanm ki mouri, salye yo fiziye yo. An reyalite, se pa bagay sa a nou ta bezwen fèt. Nou ta renmen menm mesye sa yo k ap kidnape a gen konsyans. Ti moun sa yo, si nou pa ouvè zye nou, pi devan yo pral fè pi mal ke sa kap pase nan sant dak nan matisan. Pi devan ti moun sa yo, yo pap gen yo pap gen konsyans, yo pap gen lanmou nan yo menm. Ki sa yo pral fè? Yo pral leve, yo pral kidnape, yo pral tiye moun, yo pral maltrete moun. E mesye sa yo kap fè sa nan sant nan matisan, m konnen nou gen lanmou. An nou bloke bagay sa pou 2022 a. An nou mete plis lanmou, an nou kite peyi nou mache. Moun k ap ban nou zam pou n ap al detwi frè avèk sè yo, li pa bon. E renmen moun yo pa renmen nou fè ap divize nou. Men si nou mete lanmou, gade lanmou nou mete bò isit. Gade yon jèn atis nou vin avè l la, gade bèl bagay l ap fè. Sa se bagay yo fè ozetazini tou, lè gen gwo fèt. Yo pran timoun, yo mete ti mas nan figi yo, yo fè timoun yo santi yo se moun. Enben se bagay sa nou menm nou dèyè kreye pou nou fè tout timoun sa yo santi yo alèz, pou nou fè timoun sa yo santi yo gen yon moun ki ankadre yo. M di mèsi avèk Pè Jèmen nan Sen Jozèf, m di mèsi avèk Pastè Klod Dòseli ki toujou kanpe ansanm avè m, m di mèsi avèk tan dòt lòt pastè, m di mèsi avèk Sè Mari Mondezir. ki toujou kanpe ansanm avèm merci avèk Fernand Tabar ki toujou kanpe ansanm avèm e ank ankò tant dot lòt zanmi e fanmi sitou fanmi pam ki pa lagem peyi a du lè yo tande map antre yo di ou di poukisa ou pa antre an Haïti ou pa al fè aktivite sa. gen lòt moun ki ka fèl, gouvènman an ka fè travay li. Enben, si n ap ret tann gouvènman ayisyen, m ka di nou se nan povrete yo mete nou. Paske aktyèlman la, men pwoblèm k ap pase la, gade timoun sa yo, yo bezwen manje, gade kote yo pran timoun sa yo, yo mete yo nan yon sant, epi gade jan timoun yo ye. Si vrèman yo te vle ankadre timoun sa yo, chak semèn gen rad ki te ka vin pou timoun sa yo. Gen manje ki te ka vin delivre pou timoun sa yo. Enben, nou pa wè sa. Enben, nou menm, nan pral eseye kanpe pou nou wè kòman nou te ka ede yo. Un peu de chose, avan n ale, Frè Bernard, e pa mwen ki pral fè travay la pou kont mwen. Priye pou mwen, men m gen anpil moun nan legliz ki kwè nan travay mwen. M gen anpil zanmi ki kwè nan mwen. E ou menm frè pa m, mwen wè w la tou, nou tande pale w, nou konnen w, nou tout Ayisyen gen yon konsepsyon Nou te renmen peyi nou. Men yo dèyè fè nou pa renmen peyi nou. Yo dèyè fè nou menm pou nou rayi peyi nou. E nou menm k ap rayi peyi nou, an n mande tèt nou kote nou prale. Nou tout jèn, tout jèn timoun ki bò isit, se sèl bagay yo gen nan tèt yo, vwayaje. Yo pa gen ide vwayaje pou y ale al travay non. Yo gen ide vwayaje pou yo tou rete. E nou nan peyi pa nou, nou pa alèz. E lè nou rive nan peyi etranje a, nou menm nou santi n alèz. Poukisa? E nou ka alèz nan peyi pa nou. Ke Bondye beni tout timoun sa yo. Nou pa gen twòp bagay pou nou wè. Nou pa gen twòp moun nou pral montre nou. Paske gen anpil timoun nan sant dakèy de Kafou ki bezwen èd. Gen granmoun la tou ki bezwen èd. Men priye pou nou. Pou nou. kapab jwenn moun ki sipòte nou e ou menm kap ki pral gade video sa nan Facebook ou menm ki gon ti kòb sere ou kote mwen menm se pa genyen m genyen men nan ti sa m genyen an m fèl pou m vini pou kont mwen map bezwen plis moun ki pou kanpe avè m ki pou ankadre m pou m kapab fè travay sa sa se travay granmèt la se pa travay pa m se travay pa nou ke Bondye beni nou. Ke Bondye ede nou nan sa nap fè e pou nou menm ki kapab nap sipòtem nimewo telefòn mwen se 8 45 793 71 30 ozetazini e m gen tan dot lòt zanmim ki avèm bò isit m pa bezwen mete telefòn yo men si nenpòt moun kontaktem map kontakte moun sa yo epi poun ka vin fè de twa aktivite avèk timoun sa yo pa sèlman chak ane. Men nou te ka kontinye fè l de au fil de tan. M pa konn si w konn wè a m ap di, bon si w konn wè mot la vle di. Bon men sa m te ka di, sitou pou sa k ap pase Matisan. Sa m ta mande tout moun, m ap bay yon mesaj Bondye bay. E si tout Ayisyen kenbe l, n ap arive lwen. Swa se nan Efezyen. Map baw mesaj Bondye a e lè pou tout ayisyen kèswa ayisyen sòt de kap yèsi kit ou prezidan kit ou minis kit sekretè deta mesaj m bayo mesaj Bondye a sete mesaj de kè ere lòm ki sou pòt pas sa mwen la tantasyon apre sa vwe te pouve pou se vwa la konde pin ke le senyè a pwomye a tout moun ki renmen m m pa mande ayisyen youn renmen lòt. M pa dakò ke lè moun pi atè, moun a chòd, youn ap tire nan dèyè lòt. E m ap ba w ki bagay ki menm pi mal nan batay sa yo k ap fèt la. An n mande konbyen senatè k mouri? Konbyen depite k mouri? Konbyen direktè bank ki mouri? Se son ke dè malere, dè moun ki san espwa. Mesye, Bondye zanmi nou. 2022, se lane de lapè pou Ayiti. E yon pè san ipokrizi. Menm Dieu komanse bay tout moun ki di yap mache yo yo swi yo. Paske Bondye frap, Bondye fache. Tro de malere son mouri. M ka konprann polis yo k mouri. Se pa yo k pwoblèm nan. Pa mete polis yo nan goumen. Sèt batay se kont moun ki ame nèg yo. Batay sa dwe fèt. E non kont la polis. Direktè la polis, chanje strateji w. pa vle polisye al goumen. Militè, pa al goumen. Lè vle men kaj. Lè w pran Etazini, les années de Chicago, lè w pran le Japon, lè w pran tout de nasyon ki tabli tout pwoblèm sa yo. Men di yo te chita, yo pa te mete lame deyò, yo pa te mete la polis deyò al tire moun. Yo te chache konn ki yo pwoblèm nan ye. Lè w pran les années de Chicago, lè w pran Eliot Ness. Le coup le cas de la mafia tout sa te konn viv men jwèt les patal tiye moun nan li te se chaje kyes ki an tèt tout bay sa yo li ta rete yo li te bayo 2 zan pou te demoralize amerik yo dia si la amerik byen m pa kwèl ka kite ayiti nan mizè si ou di se kouz ayiti ede n nou zanbasadè nou reprezantan nou delege ki afilye avèk gouvenman ayiti Ann chèche pwoblèm nan. Wi, m ka konprann ka gen yon pwoblèm dendepandans, men pa sa k pwoblèm nan. Nou tout se Ayisyen. Ayisyen, fè yon vwa sèl, yon vwa de sèl kri, di n mande viktwa pou Ayiti, n mande lapè pou Ayiti. Amèn.
Ebyen, se konsa n ap tèmine. N ap pale yon lòt lè ankò. Ke Bondye beni nou.